Nou salye tout moun ki sou chanèl la, videyo jodi a se yon spesyal. Nou pa pale de fwi nan videyo sa, men n ap prezante yon plant. Plant sa n ap prezante yo la, se yon plant medisinal. Yon plant medisinal nou konnen trè byen se yon plant ki fè anpil tretman, ki bon pou anpil maladi. Ok, plant sa, Ejipsyen yo rele l plant de limotalite. Se pa pou gran mesi yo rele l konsa a ok. Se yon plant ki vreman enpotan. Ou menm kap gade video sa a, si w gentan wè ki plant, di nou sa nan komantè, epi abone ak chanel la si w pot ko fè sa. Nan kilti nou menm ayisyen, nou rele plant sa a lalwa. Men anpil lot peyi, tankou la frans, E anpil lòt gran peyi nan mond lan, yo rele plant sa a Aloe Vera. Anpil fwa nou konn malad, remèd la bò kote, men elas, nou pa konnen l. Ebyen jodi a nou pral aprann anpil de plant sa a. Nou pral wè 10 bagay ke plant sa a ka fè ke ou pa t janm konnen. Premye bagay Laloe a gen kapasite pou fè, se swanye brile. Ou kapab nan kizin, epi ou arive boule. Ou pa bezwen enkyetew. Depi ou gen lalwa ou ka bay tèt ou premye swen. Byen byen fasil. Wap jis bezwen yon pat lalwa sèlman, ou kale l ou pase kote ou boule a, epi wap jwenn bon rezilta. Ok zanmi m. An nou wè ansanm dezyèm bagay plant sa a ka fè. Ebyen lalwa zanmi m, li ka retire dan mayengwen nan kò w. Pa egzanp, lè moustik la pike w, wap jis itilize yon moso ou pase kote kap grate w la, nan kèk minit wap jwenn bon rezilta. Se garanti nan kèk minit wap jwenn bon rezilta. Twazyèm bagay lalwa gen kapasite pou fè, se trete egzema nan pi. Ok, lalwa gen kapasite pou trete egzema nan pi. Ki gen fant pi kap koupe yo, so nou jwenn remèd la. Lalwa gen kapasite pou trete li byen fasil. Nan kèk semèn, nan kèk jou kap pase li wap itilizel nan pi a. Wap jwenn bon rezilta ladan. Katriyèm bagay lalwa ka fè se trètman pou bouton. Ou pa bezwen melanje l ak anyen. Wap nèke pran yon moso epi w pase l nan zòn bouton yo. Wap fè sa jistan bouton yo disparèt sou po kò a. Senkyèm bagay lalwa ka fè se pou medam yo. Ebyen medam, lalwa pou kont li se yon trètman cheve. Si ou pat konn sa, ebyen jodi a nou pote l pou ou. Lalwa se yon trètman cheve natirèl. Ou pa bezwen melanje l ak okenn lòt bagay, li gen kapasite pou fè chèn yo grandi byen vit e rete an bòn sante. Sizyèm bagay lalwa ka fè, se diminye kantite sik ki nan kò a. Sa vle di, yon moun ki dyabetik kapab konsome ji lalwa san pwoblèm. Li bon anpil anpil anpil anpil. Setyèm bagay lalwa ka fè. Se trete enfeksyon irinè. Yon enfeksyon irinè ka anpeche w pipi nòmal. Ok. Li ka akoz ou pa gen andirans. Enben zanmi m, lalwa ka rezoud sa pou ou san pwoblèm. Jis konsome l, itilize l, epi w ap jwenn bon rezilta. Ok. Ann wè ansanm uityèm bagay lalwa ka fè. Ou menm k ap gade m la, si w gen yon ilsè nan lestomak, kap baw pwoblèm ebyen lalwa gen kapasite pou geri plè a byen fasil so wap konsomel epi wap jwenn bon rezilta se garanti. Nevyèm bagay lalwa ka fè siw pat konnen ebyen lalwa gen kapasite pou trete emowoyid ou tande zanmim li gen kapasite pou trete emowoyid sonje nan kòmansman videyo a mte di se yon plant medisinal se yon plant ki trè itil li gen pil valè. Nou rive nan dizyèm e dènye byenfè lalwa genyen. Lalwa w gade la a li bon anpil pou enflamasyon. Pa egzanp, ou ka frape nan nenpòt aktivite spòtif, kote frape a anfle, enben, plant mirak sa a se solisyon an, si w pa t konnen. Zanmi m, ou ka pa t konn plant mirak sa a, enben jodi a nou enfòme w de li. Nou di w mèsi deja ou gade videyo a jiska lafen.